Eeeeee bonjour bonsoir sa pral depan nan lè ke wap gade video sa jan kem toujou dil nan tout video mwen yo ok eeeeeee nou konnen non an deja se Mackenson Désir e non chanel la jan ke wap gade nan lè la se Carton de Boss. Ebyen ou menm ki fèt ap gade video sa ki potko abòne avèk chanèl la mwen mande nou pou nou ankouraje mwen abòne avèk chanèl la li pa posib lè kem pèdi tanm m travay yon video kem pataje tout enfòmasyon kem konnen kap nesesè ansanm avèk nou ebyen lèw pa patajel lèw pa abòne avèk chanèl la ebyen ou dekourajem e nou kapab wè nan chak video kem fè nou wè imaj sa. Ebyen imaj sa mwen pa metel pou plezi mwen metel a tout yon sijè ok mwen se yon grafis lè ke map travay yon sijè mwen trete sijè a nan sans li nenpòt moun ki ka pozem kesyon ki ta mandem poukisak fè se imaj sa ou toujou mete ebyen mwen menm mwen prè poum reponn ou ebyen kisak fèm mete imaj sa mwen metel pou 2 opsyon. Premye opsyon an, travay map fè a l pa fasil ok sa vle di nap gade wout la la wout la long ok anvan pou rive nan pwent mòn sa e wap kouri anpil ebyen e nan lòt opsyon kem mete la e mwen gen poum vini avèk yon kou oto ekòl pou nou kote ke mwen pral enfòme nou e eksplike nou yon seri de bagay e pou ou menm kap viv a letranje nenpòt kote ou ye ebyen kou sa li pral enpòtan pou ou ebyen videyo sa kem fè jodi a e map prezante nou li ebyen se kliyan mwen yo ki tap tann mwen e poum te pote enfòmasyon sa yo pou yo e konsènan de dokiman yap bezwen pou yo kapab vire yon lisans ayisyen an lisans brezilyen ok. E nòmalman e pou vire lisans ayisyen an lisans brezilyen ebyen wap bezwen 9 e dokiman e premye dokiman an nap fin ba ou lis la aprè sa nap detayel ba ou pou nou ba ou ki kote ki gen ti difikilte e kisa pou fè e pou pa e gen pwoblèm lè ke ou pral fè e vire lisans lan pou ou. Ebyen, premye dokiman an, ou bezwen genyen e lisans ayisyen an nan menw, ok, sa se premye dokiman an e fòk li pa ekspire. E dezyèm dokiman an e wap bezwen fè yon tradiksyon e an pòtigè, sa vle di lisans lan ou pral bay e fè tradiksyonl pou ou an pòtigè, men se yon kontab ki rekonèt ki ka fè sa, ok. E si w tcheke mwen tou e mwen menm mwen kapab ede w e pou jere sa dakò. E twazyèm dokiman an se yon dokiman ki rele Ploseso egzami. Ebyen e dokiman sa e kijan pou genyen li ebyen se nan yon klinik ki afilye avèk Detran ok. E pou fè dokiman sa e lap koute w anviwon 500 ou 600 reais. E m pral ba w plis detay sou li aprè.

E nevyèm dokiman an se yon bout foto, yon bout foto 3 pa 4. Sa vle di, si w te gen foto paspò e deja yo pa pran l, sa vle di ou pral fè yon bout foto 3 pa 4. Dakò? E pou plis detay, nan dokiman ke m sot site la yo, nou pral pran twazyèm dokiman an ki se Plòsès ou. E dokiman sa, li fasil e l difisil? E ki sa k fè l on ti jan difisil? Isi a gen yon lwa ki di e pou yon moun konn kondwi fòk ou konn li, fòk ou konn ekri. Sa vle di e si w pa konn li, ou pa konn ekri, ebyen e l ap on ti jan difisil pou kapab genyen yon pèmit kondwi. E isi a anpil brezilyen pa gen pèmit kondwi, y ap kondwi san lisans paske bagay la pa osi fasil. Dakò, ebyen lè ke ou pral fè process sa, ebyen e yap fè yon tès avèk ou pou yo wè si ou te lekòl vre. Ebyen mwen gen yon kou ke m pral fè sou sa e mwen gen yon video ke m pral lage e sou sa, e si nou entèrese nap kòmante nap di mwen eske nou sou sa, si nou pa sou sa tou e map lèse tonbe, ebyen se pou m kapab ede nou lè ke nou pral fèl pou nou pa tonbe. E m pa konnen si lè ke w al fè l ou fin peye 600 reais la, si lè ke w pral refè l ankò, si w pral peye yon lòt kòb. E m rete kwè li pi fasil pou w repeye yon lòt kòb ankò, e m pa kwè y ap kite w rekonpoze sou menm kòb la. Sa ka rive tou, e yo anile w. Men m pa garanti w ke y ap anile w, men m plis kwè ke yo ka refè w peye ankò. Ebyen pou pa peye ankò li enpòtan pou abòne avèk chanèl la mwen menm e map kapab ba ou yon ide e kijan egzamen sa li ye e se nan menm egzamen sa tou yap tou fè tès odyo vizyèl avèk ou pou yo wè eske ou pa genyen yon pwoblèm twoub mantal sa vle di li enpòtan e pou konnen tout ti detay sa yo mwen menm lè kem tal fèl Si m pat entèlijan, m pap ba w manti, m tap tonbe paske m te panse se te odyovizyèl sèlman yo ta pral fè avèk mwen. Ebyen lè m gade, m wè yo ban m liv, yo ban m kaye, yo ban m fèy e y ap fè yon seri de tès avèk mwen men m te mete gran may e m te pase pwosès la. Ok, sa vle di e sa li enpòtan pou w konnen l. E mwen gen yon pwogram ke mwen vle lanse e pou nou menm e kap swiv paj sa. E pou nou menm ki entèrese gen yon lisans brezilyen. E pwogram sa se yon kou oto ekòl ke m te konte fè an pòtigè kreyòl. E pou nou kapab konprann yon seri de prensip e pa rann kont e ou kapab fin genyen lisans lan. Ebyen gen kèt bagay ou kapab fè yo pranl nan menw. Se pa pranl pou yo ba oul ankò non yap pranl nèt. Ok sa vle di gen kèk prensip e fò w respekte yo se sak fè li enpòtan e si tout fwa w pa gen tan pou w al pran yon fòmasyon e yon kou oto ekòl pou konn kòd de la rout pou konn lwa peyi a paske li diferan avèk ayiti isi a e moun pa bay gaz menm jan ke ou wè ayiti nèg la deside li double jan l vle l bay gaz jan l vle chak e On dwa genyen e maksimòm e vitès pou kondwi. Sa vle di, fòk ou respekte pyeton yo tou. Lè ke ou wè moun nan pral travèse, ou sipoze kanpe e ou pa gen dwa meprize l. E si ou frape l, se pi mal l ap ye pou ou, ok. Sa vle di, e fòk ou konnen bagay sa yo e lè ke w ap kondwi pou w pase senti e tout moun nan machin nan sipoze an sekirite e pase senti san pwoblèm. Sa vle di ou sipoze konnen tou lè ke ou fè yon erè e ou gon taks pou peye fòk ou konnen ki kote ou pral peye l. Sa vle di e se pa Detran sèlman ki la e nan sistèm sikilasyon an. Gen yon pati ki la pou kontwole woutyè e tankou kamera, rada tou sa, kontwole vitès ou. Gen yon pati ki la pou kontwole erè ke w fè, tankou nou te ka di fiskalizasyon, menm jan nou te ka di sikilasyon, polis sikilasyon, sa vle di yo konn sou wout la tou, sa vle di fòk ou fè anpil pridans, ok, se sa k fè m te konte fè pwogram nan e pou m te fè videyo a, men se nou menm ki pral di m èske nou sou sa, menm jan ke m te lanse M ta pral di nou men ki tip dokiman n ap bezwen pou n fè lisans brezilyen an, ebyen se konsa ke m avèti nou sa nou menm pou nou di m èske nou sou sa. E lòt ti detay ke m te vle pote pou nou, sikilasyon isi a pa menm jan avèk sikilasyon Ayiti a. E isi a li konpoze an 5 pati. E w ap jwenn Detran.

E gen yon lòt e e e enfraksyon ankò ki se gravi, ebyen w ap peye 195 vigil 23 e santavos. Ok. E gen yon lòt ankò ki rele medya. Medya w ap peye 130 reais vigil 16 santavos. Ok. E katriyèm nan ki se levi. E wap peye 88 reais vigil 38 santavos sa yo ou dwe konnen yo e lè ke ou gen dwa ap kondwi chak fwa ou fè yon erè yo gen dwa pa di ou anyen e glavissima li menm se lèl rive a 7 pwen yap rive sou ou E gravi a li menm se lèl rive a 5 pwen yap rive sou ou. E medya la e se lèl rive a 4 pwen yap rive sou ou. E se e katriyèm nan se lèl rive a 3 pwen yap rive sou ou. Sa vle di ou gen dwa fè erè a la ou konnen wap byen pase ebyen yap kontwole pou ou Ebyen, seksyon ki rele Cetran an li menm, se li menm ki la pou l kontwole e sistèm kamera sekirite, rada, e limyè wouj e sou wout la. Sa vle di, sa yo, yo pa jwe avèk moun. Ou sipoze konnen sa yo. E answit ankò, yon lòt enfòmasyon e m ap pataje avèk nou, lè ke ou fin vire lisans lan, yo ba w lisans brezilyen an, ou pa sipoze plastifye l. Ou sipo, y ap tou pote l ba ou nan yon ti plastik, Ebyen ou ka achte lòt ou metel pou pi bèl men piga ou plastifyel paske lè ke e Detran kontre avèk ou oubyen fiskalizasanw kontre avèk ou sa vle di lè ke yo mande w pèmi an ou sipoze bay li pou yo kapab wè eske se yon bon pèmi paske anndanl gen yon kòd Yo gen aparèy pou yo flache l pou yo wè èske se yon bon pèmi oubyen si se yon fo. Answit ankò, Brezil se premye peyi dan lemond e ou kapab mete e lisans ou sou telefòn ou. Yo gen yon aplikasyon ki la pou sa. Pou fè sa e m ap fè videyo sou sa toujou pou montre nou tout etap sa yo. Men depi nou pa ankouraje, mwen menm tou m p ap ankouraje, Si nou ankouraje, m ap fè plis rechèch pou nou e pou m montre nou tout bagay pou nou kapab alèz nan peyi a san pwoblèm. Gen yon bagay ki rele kategoryas, Dji abilitasan w. S ki sa l sinifi, se kategori lisans isi a ou dwe konnen. Ebyen e mwen gen yon teknik ke m pral ba ou e m ap fin ba ou tout detay e tip lisans yo. Ebyen isi a li diferan pa rapò a lisans Ayiti, tip lisans yo. Tip lisans ki pou moto isi a se tip A, etan done ke Ayiti se tip A ki pou ti machin. Ebyen tip A isi a e pou motosiklèt, tip B a se pou kamyon, Kamyonèt, ok. Tip B a se pou kamyonèt e ti otomobil yo, ok. E tip C a li menm se pou kamyon, traktè, machin agrikilti, tip C a. E tip D a li menm, e Ayiti yo pa bay tip D enpòtans, men tip D a isit se pou onibus, e bis k ap fè trafik yo. Ebyen tip E a se pou trelè e remokè tou sa. Ebyen e mwen pral ba nou yon ti poul. Ann di ke ou sot Ayiti a yon lisans tip A nan men w. Ou bezwen vire l an lisans brezilyen. Mwen tap konseye w anvan ke w vire lisans tip A w la. An lisans brezilyen paske depi wal virel se yon be yo pral baw toujou pou ti machin ebyen ou wap virel ou bezwen fè kòb tou si wap travay a joudad ou te konn kondwi deja ou ka mete gran may epi pou retire tèt ou nan soe a ebyen ki teknik map ba ou si w gen yon lisans tip a ayisyen nan menw anvan kew virel voye bay virelhaiti pou ou anvan fè yo voyel tip be oubyen tip e Mwen menm pam nan e tip e liye mwen bay virel deja mpa konnen si yap toujou banm tip e a men mgen tout chans poum jwenn tip e a ou wè lèw gen tip e a nan menw ou pase fanmi ou gen tout chans pou al aprann kondi bus kap fè trafik yo ou gen tout chans pou aprann kondi trelè gwo kamyon pou fè pil lajan mete nan pòch ou kap itil ou e sa ou dwe konnenl Ebyen e tip A isi a se pou motosiklèt jan m te di l lan, tip B a se pou otomobil ok, tip C a se pou e kamyon e machin agrikilti, e tip C a se pou e bis e bis k ap fè trafik yo, tip E a li menm se pou trelè, sa vle di e sa yo nou dwe konnen l. Si ou pa fè sa m di w la, pou voye vire lisans Ayiti a e anvan ke w fè tradiksyon an, ebyen men ki konsekans sa pral genyen. Ou wè lè ke ou gen yon lisans tip B nan men w, tip B a se pou ti machin, ti oto, ok, e gen yon nonb de moun pou pote ladan l. Men nan lòt videyo m ap bay tout detay sa yo. E lè w gen tip B a ki se pou ti machin, Pou gen lisans tip E a, w ap bezwen gen 1 an pou w avèk lisans tip B a, aprè sa pou w al nan egzamen ankò pou w al pase pil bagay pou w kapab vire l. Mwen menm m pa nan egzamen ankò, m tèt frèt, ok, pase lisans mwen e tip E li, sa vle di tout etap sa yo m gentan depase yo. Ok, ebyen lè ke w gen tip B a nan men w isi a la, ou pral bezwen 1 an pou w gen tip C a. E si w ta di ke e bus ou ta renmen konn kondi pou w ap travay sou li? Oubyen tou w te konn kondi bus deja? Ebyen si se tip E a ou tip B a ou genyen, ou pral bezwen tann 2 zan pou w gen tip D a pou w kapab kondi bus la. Sa vle di ou wè ki konsekans li genyen? Se sa k fè nou menm imigran nou gen chans sa a, menm brezilyen pa gen chans sa a. Ou ta sezi wè sa. Kisak pase breziyen an li menm brezilyen an li menm lèl gen tip B a lap kondi ti machin poul gen tip C a fòl al nan le oto ekòl ankò poul al pase yon pakèt etap poul kapab jwenn tip C a e poul gen tip D a toujou menm bagay la ou konprann sa vle di e li enpòtan e pou konnen sa yo. Answit tou, lè ke ou gen lisans tip B a nan men w fòk ou respekte lwa yo, ou pa gen dwa e kite ti machin pou kondi a tip B a epi pou al pran kamyon pou ap fè jèn jan bagay e pou yo e sikilasyon ta jwenn ou avèk li. La e lap e grav pou ou paske ou gen limit ou. Ou konprann? Isi a tout bagay gen limit yo. Fò w tann lè w. Bon e mwen panse tout enfòmasyon ke m te dwe pataje avèk nou yo ke m fè sa deja. E kesyon an rete a nou menm e si nou entèrese m p ap kite nimewo m. Yon moun ki entèrese e l ap ekri e l ap fè kòmantè epi mwen menm m ap reponn li jis pou l antre an kontak avèk mwen. Epi pou m kapab di l e tout sa ke mwen menm mwen kapab ede l ok e nan pwosesis yo sa vle di e mwen ale mwen pa prete e pa bliye avan ke e ou ale pat e pataje video sa ok abòne avèk chanèl la ankouraje mwen dakò e m gen anpil bagay e pou m ta pote pou nou e sa pral depan ankourajman nou e mwen menm m gen liv oto ekòl, liv sikilasyon, ki gen pano, ki gen règ, ki gen lwa peyi a, tout bagay ke n ta dwe konnen. Gen yon lisans brezilyen se yon bon bagay, se avni w l ap chanje. Menm jan yo di Ayiti, kondwi, moun ki konn kondwi se pa yon metye li ye, men mond lan tèlman ap evolye, ebyen se yon pwofesyon li ye san n pa rann kont. Nou menm nou toujou la pou nou inyore epi tan epoutan bagay yo e nan sans yo ok bagay yo gen sans yo e nou pa chwazi ba yo sans yo ebyen lè kew konn kondwi se yon pwofesyon kew gen nan menw e ann di yon jèn ki te konn kondwi e moto ayiti li vin la li bliye sil te konn manyen yon gidon moto e lap travay nan mason lap fè vye djòb etan done ke

Ebyen e ou te ka travay nan sa ou konn kondwi moto deja ou tap jis gen lisans ou si w poko genyenl tou ou ka toujou voye bay fèl ayiti nou konnen ayiti li menm pandan nap imilyel ebyen li ba nou yon pakèt posiblite lòt peyi pap fè imajine w ou isi a la ou ka voye bay fè lisans ou ayiti menm lèl pa dirèk men ou ka jwenn yon moun E jan nou di yo raketè a men nou gon pwoblèm nou renmen ofanse moun pandan se tan moun nan li menm lap ede nou ok mo sa m gen pwoblèm avèk li e lè nou chwazi e desann e kapasite yon moun dèske lap ba nou yon sèvis dèske l te pran kòb nan men nou fò nou konnen li n deja nan sosyete a fòk li viv ou konprann ebyen nou kapab jwenn yon moun fè l pou nou voye l pou nou isi a epi Nap antre an kontak avèk mwen epi mwen menm map di nou e men tout sa pou nou fè e pou nou kapab e rekipere e lisans brezilyen an kap vrèman itil nou ok m pa rete dakò tchaw.